Pou moun kap viv nan peyi chili yo e m kwè ke nan lòt kote yo tou, nan lòt peyi, espesyalman m kapab di sa pi mal pou ayisyen ki nan peyi chili paske an parlan de kazye jidisyè lan. E lè wap gade Mwen kwè ke majorite nasyon kap viv nan peyi a nou se sèl pèp ki gen pwoblèm pou grenn dokiman sa kazye jidisyè lan gen moun ki gen 9 ans 10 ans menm 11 ans. 8 an nan peyi a k poko janm ka jwenn dokiman yo. Akoz de kisa? Poutèt yon grenn dokiman ki se kazye jidisyè lan. Majorite peyi e lòt nasyon k ap viv nan peyi a, nan de twa minit yo deskarga sa oubyen yo telechaje sa sou entènèt epi yo regle pwoblèm yo. Men nou menm, sa vrèman difisil pou n jwenn ni, nou menm Ayisyen. Lè w voye fè l Ayiti, li pran anpil tan pou l vini. E lè w fè li nan anbasad la menm, ou genyen 80, m kapab di 95 pousan pa jwenn ni. Lè w al fè l, gon kòb ou bay, e lè pou w al chèche l ankò, gon yon lòt kòb pou w bay ankò. Mwen menm kesyon m ap poze tèt mwen, pou ki sa e dirijan yo oubyen moun ki reskonsab, moun ki reskonsab. E Moun ki reskonsab dokiman sa, mwen menm map di poukisa yo pa metel yo pa fèl fasil yo pa metel an fasilite pou nou menm ayisyen. Poukisa yo paka metel sou entènèt pou nou menm jan tankou tout lòt peyi yo fèl la. E banm ban nou ti istwa. Mwen te nan yon travay ansanm avèk yon kolonbyen. Lè kazye jidisyè lan vin ap pale, misye di m, m pral telechaje l sou entènèt. E li di m, e ou menm zanmi m, ki, kòman w ap fè jwenn li? Èske ou gen posiblite pou w telechaje l tou sou entènèt? Bon, pou m pa pase wont, mwen oblije rete bouch be, mwen di, Mwen pa konnen, m jis m pa konnen. Konprann? Epi li di, Kòman w fè pa konnen? Èske ou pa konn, èske ou pa konnen anyen de peyi ou? M di, Hò, m se Ayisyen. Wi, m ka konnen, men sa, m pa konnen si m ka jwenn li sou entènèt. Epi rapid devan m nan, li monte sou entènèt, li telechaje l. Pandansetan mwen menm, mwen gen pou m pase anbasad pou m al depoze yon kòb pou fè l e m ka pa jis kounye a m poko jwenn li. Mwen te depoze yon kòb lè m t al fè l e lè pou m jwenn li pandan m al chèche l nan anbasad la, yo di m fòk m al peye nan bank. Men jis kounye a m gen resi a la m poko janm ka jwenn kazye jidisyè sa. Yo jete yo. Pandan kòb mwen bay la gentan nan men yo mwen menm dokiman m poko janm nan menm. Dokiman m poko janm nan menm. E si nou mete l sou entènèt menm si n ta mande de 300 dola pou yon moun ta jwenn li. Pa egzanp, lè wal telechaje l, nou ka mete l an fasilite pou moun ka jwenn li avèk yon pri. E menm si n ta mete, menm si n ta mete l non pri ki pa, ki pa vo sa, Ayisyen tèlman nan nesesite dokiman sa, y ap oblije bay kòb la pou yo ka jwenn li paske gen anpil moun ki kite Chili ki pran wout la. Jounen jodi a la kap viv avèk yon strès nan Etazini, se akòz de dokiman sa. Gen moun tou, se tèt di yo paske gen moun ki te gen rezidans yo, swa ki jete l nan raje oubyen ki kase sa oubyen ki anile sa, men gen moun ki kite peyi Chili akòz de dokiman sa. Mwen menm map di poukisa dirijan yo pa fèl fasil, pa metel sou aplikasyon oubyen sou entènèt pou fasilite nou. Tèlman gen raketè deyò a poutèt grenn papye sa. Yo fè l. Pri l pa vo. E yo fo. Yo fo. Paske isit la lè w al depoze avèk yon papye ki fo, li trè trè trè trè trè difisil pou jwenn papye. Raketè yo konnen sa. Lè w al poste avèk yon dokiman ki fo nan peyi Chili. Li difisil anpil pou jwenn papye. Yo fè w konnen ke ou vyole lwa peyi a. Ou vyole lwa. Li difisil anpil pou jwenn papye. Gen moun jiska prezan la ki gen 9 an, 10 an, 11 an nan peyi a poko janm ka jwenn papye akoz de fo papye. Fo dokiman ke yo te bay. Men se pa fot yo. Moun nan tèlman gen bezwen dokiman an pou l ka jwenn papye, li oblije fè tout sakrifis pou l ka jwenn dokiman sa. An n pran yon egzanp, e pou pa Chili a, ou jis moute sou entènèt, trap trap trap trap trap, ou telechaje l epi dja ou fè sa w gen pou fè a. Men, ou menm Ayisyen, Lè w voye fè paw la, ou gen pou pase pou w voye fè l Se sèl nou menm nan peyi a ki ki gen tout difikilte sa yo pou nou jwenn yon kazye jidisyè. W al fè l anbasad la, ou pap jwenn ni fasil. Ou pap jwenn ni. Malgre ou peye, ou peye kòb w al fè l la e ou gon kòb. pou peye ankò lè w al chèche l. Li pa fasil. E otorite yo silvouplè, m kapab mande, mete papye sa an fasilite pou pèp la paske gen anpil moun k ap viv a yon strès nan tè a la se akoz de dokiman sa. E gen moun tou lè w ap gade sou entènèt la k ap pale, k ap di w se akoz de papye ki fè yo kite peyi Chili e w ap jwenn. Papye sa ki fèw kite peyi a se akoz de kazye jidisyè lan. Grenn papye sa sèlman ki bloke tout majorite ayisyen nan tè a. Grenn papye sa jiska prezan poko janm ka jwenn papye. Anpil raketè ap fè kazye jidisyè lan li pa bon. Yo depanse kòb yo pat dwe depanse pou li. Lè wal fèl anbasad la kapab di son lajan a gate ankò paske lou wap jwenn majorite moun ki di w ke yal fèl anbasad la yo pa jwenn ni ki gen konbyen tan 1 an 2 zan 3 zan yo pa janm jwenn ni e genyen ki fèl tou lè yo resi jwenn ni li ekspire e w paka al fèl ou paka al poste avèl konsa. Ou pa kapab. Y ap rechasa w pi rèd. Paske lè w al poste avèk yon papye ekspire oubyen yon fo dokiman, ou met tèt ou nan pwoblèm pi rèd. E sitiyasyon Ayisyen yo pi difisil nan peyi a paske fredi. Lè fè fredi nan Chili fè fredi e lè fè chalè tou fè chalè. Moun k ap viv nan tè a konnen sa m ap di a. Pou w ap pase mizè pou yon papye, leve bonè, w al pase yon pakèt tan anbasad la nan liy, nan fredi e genyen tou ki kite andeyò pou pran machin, dòmi nan wout pou vin anbasad la poutèt papye sa, yo pa ka jwenn li. Ka nou an vrèman, vrè, vrèman grav e difisil poutèt grenn dokiman sa. M kwè ke moun, sitou moun k ap viv andeyò yo, andeyò Santiago a kapab wè e kapab konnen sa m ap pale a tou paske mwen konn tande anpil nan nou k ap pale de dokiman sa. Lè nou fè l, nou fè l. anbasad la, nou sot andeyò pou nou pran machin, ale retou, pou n ap dòmi nan wout, nou fè anpil sakrifis pou kèk grenn dokiman sa. E lè w resi vin chèche l ankò, moun andeyò li pi fasil, li pi difisil pou yo, padon, li pi difisil. Lè w ap vin chèche, lè w ap vin fè l, ou pran machin ale retou, ou dòmi nan wout. Lè w ap vin chèche l ankò, ou pran machin, nenpòt kat vwayaj, ale retou, e lè w ap vin chèche l la ou sou de dout. De dout. Moun yo, moun k ap tande, k ap viv andeyò kapab konprann sa m ap di la. De dout. Ou vin fè l trè fasil, men lè w ap vin chèche l, ou ap vin chèche l ak de dout. Ou ka jwenn li, ou ka pa jwenn li. E lè w vin jwenn li, ou fè prèske tout jounen an anbasad la, ou pa jwenn li. Moun ki gen moun nan Santiago konn dòmi, sa k pa genyen konn oblije pran wout la, retounen lakay yo. Sa son kòb a gate ankò. E lè w vin chèche l gon kòb pou al bay nan bank pou vin chèche l. Pwoblèm pi rèd. Ou pa jwenn li. Kòb la gentan nan men moun yo. Men ou menm dokiman w poko nan men w. Pwoblèm pi rèd. E m ap mande pou n kapab amelyore bagay yo pou konpatriyòt yo. Paske gen anpil k ap soufri nan tè a poutèt grenn dokiman sa a, kaziye jidisyè lan. Gen anpil raketè k ap fè l deyò a, ki se fo. Lèw gen yon grenn dokiman ki fèt nan anbasad la avèk lèl deyò wap wèl vrèman difisil, wap wèl vrèman diferan. Li pa difisil non, diferan. Paske wap jwenn siyati yo pa menm, e ou pa ka konn kiyès ki bon, kiyès ki pa bon. Lè raketè a fèl, se pirman wap di se tankou se sa ki an, ki wap di, wap, ou mande tèt ou. Tankou se nan basad lal soti poutan son raketè ki fèl. Majorite moun kap travay nan anbasad la gen moun kap travay pou yo deyò. M pa konn pou kounya banm di nou sa m pa konn pou kounya si gen 10 biwo si gen 10 biwo ki gen kamera nan peyi chili. Non, si gen 10 biwo, padon, men jan m vle di l, si gen 10 biwo nan peyi Chili, w ap jwenn 9 ki gen kamera, epi w ap jwenn youn ki pa gen kamera. W ap wè l, kamera enstale tout kote, men yo pa an fonksyon. Li pa lòt ke biwo pa nou an, anbasad la. Si yo fonksyone, genlè kounye a la, paske w konnen, Depi yap fè sak pa sa, kote vòlè ye, lap difisil pou gen kamera. Lap difisil pou gen kamera. Si kamera anbasad la bon, petèt se kounya pandan nap gade e tande video sa. Paske oparavan, tout sa w wè kap fèt anbasad la, se kèk konpatriyòt ki pran telefòn yo ki filme sa kap fèt la. Men, se pa pou di se kamera anndan. ki bay imaj la, yo pa an fonksyon. Si yo an fonksyon, petèt se kounye a. Mwen byen di wi, petèt se kounye a. Paske, moman pase yo, konn gen gwo deblozay k ap fèt anbasad la, ou konn ap gade imaj la, se pa kamera anndan ki bay imaj la, se kèk konpatriyòt deyò oubyen ki anbasad la ki rale telefòn yo ki filme sa k ap pase a. Men anbasad la pa janm gen kamera. Si genyen, mwen byen di si genyen petèt se kounye a paske pa t janm gen sa. Non. W ap wè anndan an gen kamera epi lè w rantre tou yo toujou di w pa filme, pa fè foto. Pa filme, pa fè foto. Pandansetan. Kamera yo andan pat an fonksyon. Poukisa paske yo konnen sa yap fè. Yo konnen sa yap fè. Yo pap janm vle kamera. Fason biwo pa nou fonksyone nan lòt peyi yo. W ap wè lòt. M kapab di, se sèlman biwo pa nou an ki fonksyone konsa, ki an dez, an dezòd konsa. Dezalòd. Konprann? Ki an dezalòd. Se sèlman biwo pa nou yo ki konsa. Lè w vin yon kote, li nòmal si w gen bezwen pou w al fè bezwen. Si gen bagay sa yo, petèt se kounye a paske pa t gen aksè sa lontan. Pa t gen aksè sa yo lontan. E m ap mande pou n kapab mete bagay yo pi an fonksyon, pi fasilite pou pèp la paske. Si gon grenn bagay Ayisyen ap soufri pou li nan peyi a, li pa lòt ke kazye jidisyè lan. Raketè yo, Ayisyen yo pran twòp fo kon e yo pran nan twòp fo ko e nan twòp fo papye. Se sa k fè jis kounye a anpil nan yo poko janm ka gen papye. Pou tèt dokiman sa ou. Mèsi a ou menm ki te pran tan ou pou te kapab gade videyo sa. Wap bay avi pa ou nan videyo a. E si sa ou m di a se manti, ou kapab demanti. E si se verite tou, ou kapab bay avi pa ou. Mèsi a ou menm ki te pran tout pasyans ou, tout tan ou pou te kapab gade videyo sa. Nap rankontre nan lòt videyo. Mèsi. Babay tout moun.